Yon gwo bonswa pou tout fanatik Ayiti sou Frans yo kòman nou ye? Nou anfòm? Nou di Bondye mèsi paske l te ban nou opòtinite pou nou te pase yon bòn jounen. Nou louwe non l pou sa. Gen moun ki pa gen chans pou sa. Pa vre? Nou dwe ba l glwa. Ok? Jodi an ankò, ou konnen se yon reyèl plezi pou Ayiti Soufrans twouve l devan kamera sa pou l kapab vin pote videyo sa pou ou. Paske l gen anpil moun ki voye mesaj bay Ayiti Soufrans. Ayiti Soufrans, wouch! Kisa ki rele aritchimiya kadiyaka? Ou te konnen sa? Èske ou ka eksplike m ki lè yon moun fè aritimi kadyak epi kòman nou kapab fon defans avèk pwoblèm sa? Depi ou pale de atak kadyak, tout moun konnen li fè pati de kè. Tande byen. Aritimi kadyak. Li gen yon frekans anòmal. Sa vle di, kè ou pa fonksyone byen. Se ja, iregilye, depi ou di l pa fonksyone byen, iregilye, epi akselere ou byen dousman anpil. Sa vle di li gen dwa bat fò.

Men lè sa ou pa konnen ki sa ou fè, ou dwe wè yon doktè pou dyanostike dirèkteman kè ou, èske l ap fonksyone byen oubyen èske l pa fonksyone byen. Fò ou wè doktè a, pa vre? Ayiti sou moun sèlman pa ka ba w ti sentòm, o wi, si w santi ou toudi, ou soufri aritimi, an non, fò ou wè doktè, dakò, pou dyanostike. Epi w ta ka poze kesyon Ayiti soufrans. Kòm ou pale de sentòm, ki sentòm m ka santi pou ta fè m konnen m gen aritimi kadyak? Tande byen, ou kapab santi yon vibrasyon fò nan kè a ou, epi tou ou kapab santi toudisman.

ou fè alchimi lè w itilize dwòg. Gen moun ki di si yo pa itilize dwòg yo pa santi yo byen. Hum! Pwoblèm ak kafe lè w itilize bagay ki gen kafeyin twòp yo kapab fè w. sibi bagay sa. Epi tou, kèk medikaman adekwado, sa vle di, remèd pou ta bwè nòmal ou pa bwè yo nòmal kapab koz ou soufri aritimi kadyak. La kounye a m kwè ke ou klè paske kounye a ou konnen ki sa k ka koz yon moun soufri aritimi a. Epi tou ki sentòm. Eben an nou pati pou remèd. Tande byen, premye remèd ou pwal atake pou kapab fè pou itilize pou aritimi an, ou pwal bezwen po.

kadyak la. Tande byen, ou pral kale po, ou pral kale sitwon an, ou pral pran sèl po sitwon an avèk yon vè a dlo. Ou byen, mète, yon tas dlo, pa pale de vè a dlo. Nap pran yon tas dlo. Ki sa ou pral bezwen? Ou pral bezwen chodyè ou, ok? Ou pwal metel bouyi Nou pap ka fè tout video nou Nou pwal eksplike nou Ou pwal metel bouyi pou 5 minit Apre 5 minit la Wap etèn dife a Epi nap retounen pou nou pale nou Lòt remèt yo Epi kòman ki sa ou bezwen ankò Pou kapab mete avèk po sitron Pou edo kontrole Aritimi a Dakò nap retounen Pandan te ap bouyi a Ki lòt fason ankò nou kapab konbat aritimi a? Tande byen, nou pral bezwen 3 dan lay. 3 dan lay, mezanmi. Si m di 3 dan lay, e pa 3 tèt lay. Gade byen. 1, 2, epi 3. Ki sa nou pral fè? Nou pral depaye lay lan. Depaye lay lan. Epi, nou pral koupe lay yo an 2. An 2. Pou ki sa? Lay lan li menm.

Eksè fòs nan kè a pou san kapab ponpe byen. Ki sa w pral fè? Ou pral bezwen yon vè dlo. Nan vè dlo a, ou pral mete l bouyi. Ou pral mete l bouyi. avèk 3 santimèt jenjanm. Li pral di Ayiti sou fò sa a mezanmi, jenjanm lan twòp. Bon, ok, diminye. Mete demi kiyè jenjanm, si w diminye jenjanm lan, tande byen, si w diminye jenjanm lan, w ap mete 3 tas dlo. 3 tas dlo. Lè nou pale de 3 tas dlo, nou, ou ka mete yon vè, yon vè dlo, ke ou mèt kite l konsa. Demi kiyè jenjanm, lè ou fin mete l ansanm avè 3 dan lay yo bouyi, lè l fin bouyi, ou pwal pran, si w pa gen mezi sa, w ap pran demi tas ji sitwon. Se ji a ou pwal pran kounye a, ji sitwon an, ou pwal mete l nan yon vè a, ou pral koule l, mete l nan yon vè epi kounye ou pral vini avèk siwo myèl, ki sa ou pral fè, ou pral pran 2 kiyè siwo myèl epi ou mete ladan li epi ou vire li ou bwè l. Men li bon pou nou ekri yo, pa kite videyo yo ale non, m pale nou lè nou gon kè a. Doktè a di nou nou soufri aritimi a pou nou pa di Ayiti sou presyon si m malad nan kè a ki sa pou m fè? Ekri videyo yo. Epi mete siwo myèl lan, bwè l. Bon, Ayiti soufrans, pou konbyen tan pou m fè li gon kontre endikasyon. Si w konnen w ap bwè remèd anti-koagulo, pale avèk medsen ou ki fòm de remèd w ap bwè. Pa bwè remèd sa nou pale la kounya la avèk jenjanm lan. Si wap brè remèd anti kouagoulo pa bwèl ok e pwi ou pwal bwè li pandan 2 semèn wap twouve yon solisyon bon pandan ji ap bouyi dite lòt dite po sitwon nou fè ap bouyi nap vini avèk yon ji Koman w kapab konbat aritimi an? Ou pral bezwen yon pòm fri, sa se jou ou pral fè. Ou pral bezwen yon grenn kawòt. Ou pral kale kawòt lan. Eben jus sa li menm, ou pral fè l pou prevni maladi kadyovaskilè, pou fè kè ou byen, pou l fonksyone byen. Li menm se yon ji ki rich an fibr.

Kisa w pral fè? Ou pral kale kawòt lan kòm mwen di ou deja, ou pral mete li nan blendè a, rache li piti piti, ou pral bezwen yon vè dlo, ou pral mete l nan blendè a, epi ou pral kale pòm nan, ou pa bezwen kale pòm nan, ouvri pòm nan, retire kè pòm nan ki andedan l lan, paske m pa bezwen fè l, m pa gen pwoblèm, e pa vre? Se lòt ji a m e lòt te a m fè m pral bwè. Ok. Kounye a ou pral retire grenn pòm nan pase m di grenn pòm lan se yon bagay ki trè danjerez. Epi ki sa ou fè lè ou fini w ap bre li. Ok. W ap bre li. W ap fè remèd sa tou si m ta ba w m pale de yon vè dlo. Ok. 500 mililit dlo. N ap mete 500 mililit dlo ekivalant a 2 vè. a 2 vè dlo apepwè pou nou kapab blende li dakò. Nou kapab fè remèd sa nan maten avan kafe, ji an dakò ok. Kounye a remèd ke m te fè ak po sitwon an mwen vini avè l pase l fè nonm de tan se sèl li m tap fè kòm m te eksplike nou si m ranje kamera kounye a nou pwal mete te an nou koule li. Nou retire po sitron an, se te po sitron an nou te fè a, epi ki sa nou pral fè, nou ka mete yon kiyè siwo myèl la dan li, ok, yon kiyè siwo myèl, epi vire l, ok, epi vire li, pou bwè li. Ayiti sou fòs, ki lè m ka fè remèd sa? Ou kapab fè l nan maten, nan sware. Bwè l 2 fwa pa jou pou sitwon an, si w gen pwoblèm kè. Dakò? Ou bwè remèd ou? Chak maten, chak sware. Si w te renmen videyo a, li rete sèlman pou abone, epi pataje videyo a, kite yon like. Dakò? Se te zanmi nou Ayiti Soufrans depi Brezil. Tchaw tchaw a la pwochèn pou yon lòt pi bèl videyo ke sa.